Kay ti a cho, pa gen bòs mason nan zòn nan k vle kole, pa gen gran enjenyè tou k vle kole. Se sa k rele yon kay ki gen anpil difikilte pou yo repare l. Nan moman Kanada. pratikman ap deklare fòfè sou dosye Ayiti a, eben Sekretè Jeneral Nasyon Zini an, Antonio Gutierrez, eben mande pou gen yon fòs ame ki entèveni an Ayiti, men e Antonio Gutierrez misye pa gen lame non, humm, e moun ki gen lame yo, moun ki gen lame yo, yo pa anvi mete men yo nan dife, eben wi, ka Ayiti a son ka patikilye, wi wi, de la chaleur, eben wi. Moun yo pa anvi mete men yo nan dife paske ka Ayiti a son ka patikilye de la chaleur. Wi wi. E gon zanmi ki te di m chalè a cho. Ebyen wi chalè a cho pou sa k konsène dosye Ayiti a. Malgre Etazini pase men nan tèt Justin Trudeau 15 fwa, 60 fwa, 77 fwa, 14 fwa, 22 fwa. Repons lan se menm repons lan. E se Bob Ray ki li menm se anbasadè. Kanada genyen e nan nasyon zini ki pase mesaj la e yo pa enterese yo pa sou sa yo pa sou voye twoup e dayè kounya yo jwenn yon piwèt a wi wi yo jwenn yon piwèt se sa yo rele yon piwèt diplomatik m pat konn si kanadyen te fò nan danse tango non m konn se ajanten ki konn danse konsa m pat konn si kanada te fò nan danse kanadyen yo genlè konn danse e m sispèk yo konn danse byen sa rele lè w ap danse tango papa. Wi lè wap danse kèk vye salsa kèk vye bachata Eben wi kanadyen yo danse Yo danse pou yo met kò yo deyò E Bob Ray di nou Ke rezon pou yo te voye twoup an Ayiti a rezon an pase Wi rezon an pase Poukisa Ariel Henry te mande pou yo voye sòlda Pou yo ka libere tèminal vare a ke gang barbecue yo te bloke Eben gang barbecue yo pa bloke vare ankò Donk pa gen rezon pou yo voye sòlda Ou gade la bagrè timoun. Ah sou moun pa remon w li baw move eksplikasyon l baw sal vle on nèg gen dwa gade m lal di kebik nan tèt mwen an mawon e koulè sal bezwen wè l dil mawon sil bezwen wè koulè a ble l di koulè a ble sak pase la ah m genlè pa konprann banm re di nou l ankò kebik nan tèt mwen an ok epi New York Knicks nou wè l se koulè ble.

de Haiti. Alò gon nèg ki te dim, lè w wè Haiti a pè l wi, genlè blan yo pale kreyòl, m wè blan yon jan pè Haiti. Etazini, tankou m te di nou l deja, pa enterese li menm pou se li menm ki voye sòlda. Non non, Etazini pa renmen sa. Biden gen kont anmèrdman n deja, bay yo akran nan men n. Non non. Lèzetazini pa gen okenn anvi fè sal boulou a. Lèzetazini tap delege li a nenpòt moun ki vle okipe pitit san papa sa. Ou gwo nèg ki di koman pitit san papa. Ou Ayiti yon pitit san papa. Gen pwoblèm nan sa wi. Nèg yo pa renmen lèm ba yo verite. Ayiti yon pitit san papa. Donk Etazini, li menm lap chèche pou l wè ki moun li ta ka lage nan men pitit sa. Ou pran non pitit san papa pou l wè ki moun ki ta ka okipe pitit la pou li. Eben wi, pa gen moun ki ta vle okipe pitit la pou li. Gwo nèg ki di Fernando, e bon pale gaye. M pa pale gaye non zanman m. Okontrè, mwen pale nan langaj peyi a pou peyi a konprann jisteman. A wi wi, m pale nan langaj pou peyi a konprann. Misye rele l pale gaye li menm. Non zanman m, banm bon ti kesyon zanman m. Si m ap pale franse pase w, w ap sezi, w ap panse blan franse mye wi. Ou tande to? E pa pale m pale gaye. M pale langaj pou tout moun konprann to. E lè w wè m met pwovèb mwen yo, pwovèb mwen yo. Lucky l bastè tankou Romero Eben wi tout moun konprann pawòl la tande tande Ou tande to wi wi Lè m di moun pase dra blan Nèg ki twouve l plèn di nò a l konn sa m di a Menm jan a nèg ki twouve l boukan kare a Bèè l konprann sa m di a Nou s on ayisyen natif natal E pa frèsè n pa konn pale tande to wi wi Lò n ap pale frèsè w gen dwa panse se Jacques Chirac nou ye tande to wi Fon poze fon plake Eben wi Emmanuel wi l Zanmi pa m, dosye Ayiti a anfèt, pa gen moun vle kole sou ka sa. Ka sa, se yon ka malad li ye. Donk le Kanada, w ap tande m Patrick Pierre, zanmi pa m k ap lage etwal anba live la, le Kanada fè fòfè. E se Bob Re. ke yo te voye an misyon an Ayiti, ki pale avèk diferan aktè ki te gen an Ayiti yo, m pa konn si nou remake sa. Bob Ray pale avèk anpil, anpil, anpil aktè ki te gen an Ayiti. E Bob Ray li menm, apre konsiltasyon sa yo, al fè rapò l nan Monreyal, nan Otawa. Donk yo bay Justin Trudeau koze a. Kounye a li menm sûrement et c'est un diplomate, li pa ka pale san yo pa otorize l pale. Sa vle di si w wè l vin pale pou l al pale nan laprès, èske w tande Emmanuel Ril k ap lage etwal anba live la? Èske w tande Patrick Pierre k ap lage etwal anba live la? Donk si w wè misye al pale, sè ke donk yo otorize l pou l pale, yo otorize l bay mesaj sa. E mesaj la, anpil moun gen dwa kwè sa avè yo l destine.

Ah ou riche tou. Bon mesye. Pa gran kò non. Ariel prezidan l premye minis non sèl peyi. Li senatè l depite nan menm peyi a. E li k majistra tou nan menm peyi a. Ou wè pa gen moun. Ann avanse tande tou. Pa gen moun. Donk mesaj li a. Se pou gouvèneman etazini mesaj li a ye. Mesaj li a pa pou ayiti anfèt. Mesaj la se yon fen de non resevwa Yo rele san diplomasi. Alò fò m kite diplomasi a ban m pale gwo kreyòl la. Se sa yo rele Ebe vwazen m ap ede w priye. Nou konn sa k rele vwazen m ap ede w priye a? Ebe a yo menm k ap vin ede w pote chay la. Y ap kenbe w nan lapriyè zanman m. Lè w tande moun nan di w l ap kenbe w nan lapriyè a, se yon fason pou l di w l p ap pote fado a. Donk se sa misye di Etazini la, l ap kenbe Etazini nan lapriyè. Donk solisyon a pwoblèm Ayiti a selon sa Bob Ray ki se reprezantan pèmanan Kanada, wayòm sa, donk nan Nasyonzini, donk li bay yon fen de non resevwa a rekèt amerikèn nan. Pa Justin Trudeau byen a Biden, Lè w byen yon moun ou pa di l tout koze, lè w byen yon moun ou pa di l tout koze. Eske m ka chita la pou m ap di nenpòt koze sou yon moun ki salye m? Pa egzanp Emmanuel Ril ki sot lage etwal la la. E misye yon bèl ti gason misye, e misye nèg ki fre, k toujou fre. Patrick Pierre yon nèg ki toujou mete ti pafen klere sou li. Si w mande m yon santi fò, m ka chèche yon lòt santi fò ba ou, m p ap bay nèg sa yo kòm santi fò. Nèg sa yo nèg ki mete ti pafen Armani Code, nèg ki mete ti pafen Zegna yo. Oubon moun moun resan. Nèg kap mete ti jupe yo. Nèg sa yo moun resan yo wi. Nèg ki pral achte 5 èm avni pou met rad sou yo. Eh wi si w mande m yon jak sal ma chèche yon jak sal ba ou. Men e ba etwale live mwen map retire ba ou mouche. Etwale live mwen e bon bagay li ye. Wi wi. Emmanuel Ril ou gentan wè misye son bon jènjan yon jènjan resan. E Patrick Pierre. E ben wi Patrick Pierre son jènjan resan. Ronick Don Louis misye son jènjan resan li ye. Donk la ou byen a moun ou pa ka di l tout pawòl. Donk yo pa ka di moun nan tout pawòl la ou klè. Mesye yo rele Antony Blinken nan. Misye se minis afè etranjè peyi Etazini. Misye deplase, l al wè Madam Joly, ki se minis afè etranjè peyi Kanada. Yo manje ansanm, yo soti ansanm al nan mache ansanm. Ou pa ka bay moun nan tout koze. Li menm Biden zanman m, lè l wè Trudeau zanman m, li fon tape men Trudeau pou Trudeau pran fado a pou li. Donk ou pa ka bay repons yo nenpòt jan. E non non non non. Si w mande m eske Rudy Gustave konbyen pa fè m kado e jiska prèv di kontrè m pa konnen. Ou tande sa m di w la? Jiska prèv di kontrè m pa konnen si Rudy Gustave konbyen pa fè. Men si w mande m si Mariel konbyen pa fè, oh ou gen tan wè son nèg santi bon. He nèg resan. Nèg depi yo pase bò kote w, ou pran sant tou non, ou gen tan wè bon ou wè gen bagay, ou fon bon respire. Ou tande sa m di w la? Donk de fèt, mesaj anbasadè re a. Se pa pou Ayiti l ye. Ayiti pa valab nan bagay moun yo. Ayiti pa nan ekwasyon an. Yo pa konsidere Ayiti nan ekwasyon an. Se y ap deside pou Ayiti, men Ayiti a, li pa de lòd ou dè choz valab. Donk mesaj la plis pou moun ki mande Kanada pou Kanada fè sèvis la. Donk mesaj la plis pou li ke mesaj la anfèt pou moun an Ayiti. E la se sa yo rele yon piwèt diplomatik. E sèt yn piwèt. Paske nan lèt ke mesye ke yo rele Avandye a, Ariel Henry te ekri an Oktòb pase a, lè l te mande pou yo voye yon fòs la. Men nou bliye ki sa l te bay kòm rezon ki fè l bezwen pòs la. Li te eksplike, w ap tande Mesye Patrick Pierre etwa lè de se layf, Mesye Emmanuel Ril etwa lè de se layf, ke Ayiti bezwen fòs pou ede l fè fas a ensekirite ki gen nan peyi a, notaman a gwoup gang sa yo ki se gwoup gang Jenèf, ki te okipe tèminal Varreux a, ki se yonn nan pwen ki pi enpòtan nan peyi a, e se la ke yo te stoke majorite gaz ke Ayiti ap bezwen pou l sèvi nan Gildiv fanmi Mays genyen ki se Wineco. Donk fò nou konprann anfèt, demand lan te fèt Premye rezon demand lan se te pou debloke tèminal Varreux a. Men jounen jodi a, Barbecue pa prezan Varreux ankò. Donk Varreux nan men Leta ayisyen, alò nan men lafanmi Meuse ki ap stoke gaz la pou Leta ayisyen. Ewi zanmi an dim Fernando pale anpil twòp m tou blokel anba live mwen an. E pa konsa l ye? Zanmi an di m pale anpil, l tou bloke l anba live. M pa sou jantiyès ankò non. Zanmi an di m pale anpil, l tou bloke l anba live mwen. M ap ba ou eksplikasyon, s on live ki fèt sou non m. Zanmi an di m pale anpil, m tou bloke l. On moun konsa m ye. K l ap fè wè si m pale ankò timoun. Jamè l pa gen dwa wè si m pale ankò. M pa konn kòman yo debloke moun, k m al fè konnen kòman yo debloke moun. Èske nou konn se enfòmatisyen m ye? An avanse. Donk de fèt, la famiy Meuse genyen aksè avèk tèminal li e donk stoke gaz pou diferant konpayi petwolyè yo. Donk leta ayisyen li menm pa genyen pwoblèm ke li te bay la ankò. Enben se li menm ki se sa yo rele yon piwèt. Sa di lè w bay sa yo ta rele yon fo pretèks ou bezwen van pou al la Gonav. Lè w bezwen van pou al la Gonav depi w jwenn van w pran van. Enben Bob Ray li menm li sot an Ayiti li pale a plizyè moun. Li vin konprann kounya bagay la gèlè son bagay ki son ransè ransè ransè liye. Li di ee bagay la ka konplike nan men nou. Gèlè se pon kote nou ta dwe kole e pa bliye tout moun gen eleksyon lakay yo papa. A wi tout moun gen eleksyon. Tout moun bezwen evite pwoblèm. Donk li menm li ale

Donk Cassandre lan se li menm ki tap bay move nouvèl ki genyen pou toi yo eben wi yo te rele nèg sa yo les Cassandres donk nèg kap bay move nouvèl donk yo di misye kòm se move nouvèl move nouvèl move nouvèl eben ou pa bezwen ezite al lage move nouvèl la eben misye di donk Ayiti pa gen bezwen sa vle di mesaj la li quote unquote. Canada pap voye solda an Haiti a wi se sak mesaj la Canada pap voye solda an Haiti donk si etazini gen lot demach li ka fè kel kontinye demach li yo men pou Canada Haiti pa gen problem sa donk pa gen okenn rezon pou Canada voye solda an Haiti pa e pran sans pawol la si Canada diw pa gen problem sa donk li menm waka mandel voye solda pou l diw pa gen problem sa depi l diw pa gen problem sa waka mandel pou l voye solda ankò pa gen problem sa. Alò ni mwen menm ni ou menm konnen ke Ayiti kite gen pwoblèm sa dèyè mezanmi. Ayiti tèlman gen pwoblèm sa, li gen menm solisyon a pwoblèm sa, li gen de kilakiyèl de pwoblèm sa, li gen tout pwoblèm sa nèt. Wikenn nan, se plis kon kenzèn de kidnaping ki fèt an Ayiti. Men menm wikenn nan, nan kòmansman wikenn nan, Petyonvil, bandi yo Tekinova, Marie Camelle Rameau k renmen al bay livrezon nan Petyonvil. Mande l eske l te soti wikenn nan, non non pat gen livrezon. He non non video l te fè. Odla n dat vye Dayiva sa. Lè w al desann an Ayiti al chèche ti mennaj ti jènjan, ti jènjan 14 zan, ti jènjan 16, 18 tan, ou granmoun de ki lakyèl li ye? Ou granmoun de zalòt? Sak pase la? Ohoh wi wi an msi nèg ki gen 22 zan etazi dan nan odlèn lap wè? He he ben e foul fou. Hum hum. Eben kounya donk Pa genyen bagay sa yo nan Petyonvil. Petyonvil te sou lockdown. Nèg Petyonvil antre ke yo anba rad yo. Donk si kounye a, n ap pale de Ayiti ki te gen pwoblèm nan. Nou te mete Vilaj de Dye. Nou te mete anwo bò lakay mwen nan ti bwa nan gran ravin. Nou t ap pale de Fontamara de Matisan. Nou t ap pale de Laplèn. Men la jounen jodi a anfèt, pwen ki pi cho k gan Ayiti yo, malerezman, Se an wa yo ye. M pa konn si nou konnen, regade ankò, repoze tèt nou kesyon. Pi gwo ka asasina k fèt yo, an wa yo fèt, yo pa fèt an ba towo. Non, non, non, non, non, e pa Vilaj Dedye ki fè pi gwo ka asasina yo. Erik Jan Batis mouri Laboul 12 nan machin blende. Mesye ki te chèf kabinè Lamòt la, yo atake l Laboul 12 la prèske menm kote avèk Erik Jan Batis la. E non, non, non, non. Polisye k mouri pa pile, pa pakèt la, li mouri nan Petyonvil towo. Ban m redi nou l ankò. Wi, ban m redi nou l ankò. Ayiti a, konnen ki di m Fènando, Ayiti a e pa ti mizè l gen, Ayiti a gen mizè. O, a monchè, jwa mande si Ayiti a gen mizè. Jwa e mwen k pou di w si Ayiti a gen mizè tou. Ayiti a moun ou pa ta panse gen pwoblèm san goud wi tou. San goud son pakèt kòb li ye wi. Mon chè etan map di sa banm banm bay kèk moun kèk ti kòb tande bagay yo pa fasil oh bagay yo di wi Leonardo Hilaire ou gen 500 goud wi Leonardo Hilaire ou gen 500 goud wi bagay yo pa fasil bagay yo pa fasil menm nan peyi a non se mwen k pou dou jan bagay yo pa fasil nan peyi a bagay yo ekstrememan di pou tout kategori nèt ou pa ta panse yon nèg ki anplwaye leta ki dou l tap touche 20000 goud oubyen 25000 goud Nèg sa pa gen 150 dola ameriken nan menn non. Nou petèt ka pa konprann sa m di a. Lumane Saül, ou gen 500 goud tou, ou wè son bon moun li ye. Li di Fernando, bay yo rèd anba a donn. Wi ou gen 500 goud tou. Wi konsa l ye. M bay ou a fasil, m tou bay ou a fasil timoun. Lè w tande Nèg la di sou ou. L ap touche 25 mil goud la. Li pa genyen 175 dola ameriken nan men l lè l fin travay lè yo peye l. Wi wi. Gwo nèg ki di Fènando, ou pa bese bloke m pou sa. Ou mèt bloke m, m ap di w sa w lèd anpil. E m ap di w mouche m byen kontan m pa nan menm metye avè w. Wi wi, yo pa bloke w pou sa, yo ba w repons lan. M byen kontan w pa enterese avè m. Chèche zanmi w yo. Wi wi. Chèche zanmi w yo. Bagay yo konplike, konplike, konplike. Se 2 nèg ki pou met ansanm wi kounye a pou yo achte yon pate nan geto a. Ha! 2 nèg ki pou met ansanm pou yo achte yon pate nan geto a. Volim ka kidnaping ki genyen yo. Fè ke ou pa menm wè bòs kap ba w lave machin nan paske nèg la tou pè l pap kite w kole sou machin ou. Yon nèg pa egzanp djòb li se lave machin. Ki jan l ap fè jwenn machin pou l lave si moun yo pè soti? Oubyen si lè moun nan soti l pi anvi kouri? Li p ap janm kite w kole pre machin li. M pa konn si nou konprann sa m di a non. Ki jan w panse moun nan ap pale lè pou w lave machin nan? A bòs la, ee, ee ban m fè yon kole, ban m fè yon lave yon machin. Nèg la pè depi wap vin sou machin li an lap pè lap anvi kouri. Donk kounya se yon tip de nèg ki li menm pap ka ba w lave machin nan ankò. Paske l pap dakò ret nan lari a pou l ret tann w ap lave machin nan pou l chita ap bwè yon byè. M konn sonje kote m konn ap bay lave machin. Men lè w al bay lave machin nan, yonn nan premye bagay ki bon nan lave machin nan. Gon zanmi ki di rete kòman 500 goud sa 500 goud ka fè? Se tip de nèg sa yo ki nan kidnaping nan wi. Ban m pa wè non misye non. Ban m non misye byen m ka wè non misye. E tip de nèg sa yo ki nan kidnaping nan. On lòt pa genyen. Li pa konn konbe 500 goud w ap bay nan jounen an non. M gentan soude 500 goud la. M gentan di Leonardo Hilaire gen yon 500 goud. M di Lumane Sahil gen yon 500 goud. Kounya li diw wi 500 goud lan twòp se tip de nèg sa yo ki pral nan kidnaping nan wi. Se de nèg ki pa kontante yo sou lonje 50 goud ba yo, yo di 50 goud la pa ka achte yon kola, se vre li pa ka achte yon kola men li ka achte yon moso pen. Sa li se de nèg ki pa ka fè la part des choses, èske w konn konbyen moun nan te genyen? Èske w konn konbyen moun li te bay deja nan jounen an? Se tip de nèg sa yo wi ki antre nan kidnaping nan. Banm non misye poum ka wè poum ka site non kidnape a bò isi a. Se tip de nèg sa yo k antre nan kidnaping nan. Paske jisteman yo pa gen kè. Men etan yo pa gen kè a, bagay yo di men yo di pou tout moun. M sot pale w pou anplwaye leta kap travay. Bagay la di pou li tou. Men etan bagay la di pou ou a, fò w aprann viv avèk sa w genyen tou. Ou pa ka wè yon nèg ap achte yon tenis 300, 400 dola. pou di wi se yon 300 400 dola pou al achte tou non ou ka toujou achte yon tenis mil goud ou met nan pye w se tip de nèg sa yo kenbe nan vòlè yo kenbe nan kidnaping nan e se tip de nèg sa yo ki fè gen tout kidnaping sa yo nan peyi a paske jisteman yo paka fè la part des choses. Ou tande sa m di w la? Yo pa ka fè lapardèchoz. Yo pa ka kontante yo de sa k genyen. E pa bliye tout tan gen tip de vòlè sa yo, de mechan sa yo. Men nèg ki kidnape a, li pa bezwen soti al kidnape moun non. Gwo chèf gang yo pa janm soti al kidnape moun non. Ki sa yo fè? Yo peye de sòlda Pou solda yo soti kidnape moun, y ap bay solda yon 200 ou 300 dola nan kòb kidnaping nan. Solda li menm peye dè toutè sou katye a, tip de nèg sa yo ki bezwen tenis lan, eben l di mouchè e sou ede m nan 2 ka m ap ba w anpil tenis wi. Kounye a nèg sa ap veye antre e soti moun. Nou pa wè lè moun yo al kidnape yo, lè yo lage moun yo, pa tande sa moun yo di w? Moun yo konn tout antre yo, yo konn tout soti yo. Pou yon moun konn tout antre w, konn tout soti w, li se yon moun ki sou katye lakay ou k ap enfòme l. Li se yon moun ki nan biwo ou, bò biwo a ki enfòme l. Paske si yon moun ka konn tout antre w, tout soti w, li difisil pou l rete stasyone devan lakay ou. Sa a di yo pran moun yo an filatè. Donk yo gen de moun sou katye a, de ti jèn sou katye a, ke yo peye pou ba yo enfòmasyon. Sa vle di nèg tankou Janvier, Jayson, Jeff yo, eben y ap peye yo pou yo bay enfòmasyon. Paske jisteman yo pa konprann. Wi jisteman yo pa konprann. Yo pa konnen. Non, non, non, non, yo pa konnen. Yo pa konprann zanmanm. Ke sitiyasyon ensekirite a men l ap rive sou yon matant ou. L ap rive sou yon tonton ou. E sa k fè fò toujou konnen kisa w ap swete. Toujou konnen sa w ap swete. What you wish for, eben toujou poze tèt ou kesyon kisa w ap swete. Paske, li enpòtan pou nou konprann ke peyi a, li ka pi mal ke jan li a, nenpòt jan nou wè li ye a. Pa konn si nou tande sa m di nou an. Nenpòt jan nou wè bagay yo di an Ayiti a, peyi a ka stil al pi mal ke sa toujou. Alò, dapre sa m di a, ekstrèm. Men wi, peyi a ka toujou al pi mal. Ki moun ki konnen Petyonvil nèg te ka nan kache anba kabann nan Vandredi? Pa gen moun ki te panse sa. Kiyès ki panse kounye a wout frèt ap yon zòn wouj? Pa gen okenn nèg ann Ayiti ki te ka panse wout frèt ap yon zòn wouj. A, pa gen yon nèg ki panse wout frèt ap yon zòn wouj. M sonje lè m te jèn, m te gen yon ti mennaj. Li pa t menm ret sou wout frèt vre non. Li te rete prèske dèyè do Djoumbala nan ri k antre dèyè do Djoumbala. Li pa t ko menm bay sou wout frè li, li pa t ko rive sou wout frè. Pa gen yon lè dam nan ap vin lakay mwen pou dam nan pa fin pa ban mwen konpliman. E se yon nan bagay ki genlè kraze relasyon. Fò l ban mwen konpliman. Ki kòb li ap bay? Ay, m pa renmen vin nan jan de katye sa yo, m pa renmen. Alò, ri lakay an pa salte non timoun, m ap fè nou remake. Wi, wi. M oblije di l genlè non. Ou genlè panse e bò lakay mwen ki gen pousyè a? Li se pa pou pousyè, e pa pousyè a ki pwoblèm mwen. Wi, wi. Chak fya pou fya vin lakay mwen, fya se yon pwoblèm. Se yon laka plenyen li met deyò. M oblije di l bò lakay mwen machin nan pap sal. Non, bò lakay mwen machin nan pap sal, bò lakay mwen wout asfalte gen. Machin nan pap sal. Dèyè lakay li a wout la pa asfalte. M pale l machin nan ap epeng ti dan. Demwazèl sa, malo malerezman m pa janm pale avè l ankò men m ta byen kontan rejwenn li pou m ta mande l how do you feel? A wi! Pou m ta mande l jan l santi l. Pou m ta mande l sa l konprann de jan sitiyasyon an ye. De tout fason m konnen l pa kondui ankò. Non non l pa kondui ankò non. Oh twòp presyon Simone, twòp presyon. Humm trop presyon. Bagay yo pa dous. Kijan w panse on nèg kounya ki gen kay li tòsèl ap fonksyone? M gon moun pam ki tap fon konstriksyon tòsèl. M ofril m bal si lòl mande m sal ap fasiman. M ofri l bal siman l mande m sa l ap fè a siman an. Li di m Fernando e akote m nan Vitelòm ye. M kouche atè m pa ka ri. M oblije peye koze a. M gen yon nèg pa m ki rele Claudens. Misye gen yon kay li fè Pènye. Nèg la fè vi l l ap redi travay. Li fè kay li Pènye. E kay la? Pou ki moun kay la? E kay la pa pou l ankò mouche kote nèg la jwenn kay? Yon mèd de lemond. Se li k fè kay la men li pa fè kay la pa pou li. Misye enjenyè misye ye. Kay la pa pou li. Li k fè kay la wi timoun. M di w enjenyè misye ye. Li fè kay la mwayenn e se li k trase kay li. Non kay la pa pou li, kote kay la pou li a? Non mesye! Pwopriyetè pènye yo gen mèt wi. Kay pènye yo nou pa konn pou ki moun yo ye timoun. Pouki moun kay pè nye wi. Abouche pou vitelom mesye bon nou konn bagay la nou pa vle reponn m tap baw 50 dola american ou menm si w te reponn kesyon gade yon kesyon ou refize reponn kay yo pè nye ou pa konn se pou vitelom kay pè nye wi nou pa konn se vitelom ki gran pwopriyetè teryen nan pè nye eben nou pa konn bagay yo nou prale pa fè nouvel men tout sa w wè a Piga nou panse l pa ka pi mal toujou. Piga nou panse l pa ka pi mal toujou. M gen yon zanmi m ki se monkonpè m, frè m, ki rele Jean Marc. Lè misye pran desizyon kite Ayiti, nan dènye moman yo la, m fè yon siy delakwa m di Bondye m sove. Pase misye Pènye l te rete. Èske n tande ki sa m ap di pou yon nèg? Yon nèg ki jenn gason, ki deside abandone peyi l map di Bondye m sove eske nou tande sa m di nou an m di Bondye m sove paske misye se monkonpè m m batize pitit misye mwen di misye m di Bondye m sove pou lè misye kite Ayiti a paske map viv avèk lapè o vantr. Di talè misye pral gade kay matant li kay tontonn pènye epi w tande yo kidnape l epi m nan rakonte. M di Bondye m sove. Men men mòd ekspresyon m ap itilize. Lè misye di m li va li fè w depoze Ayiti a. M di Bondye m sove. Menm mo m itilize. M sove. Pase mwen menm, a nenpòt kèl moman m konnen telefòn nan t ap sone pou yo di m yo kidnape misye. A nenpòt kèl moman m panse yo te telefòn mwen ka sone pou yo di m yo touye misye. A nenpòt kèl moman. Gade nan ki sitiyasyon de moun ki gen paran yo an Ayiti ap viv. Lè Bobre ki se anbasadè Kanada nan Nasyon Zini an, di Ayiti pa gen sitiyasyon pou resevwa twoup, peyi a pa bezwen sa, e ben, ou prèske pa konn sa pou w di kounye a. Non, m pa konn sa pou m di, kisa pou m di kounye a? E yo ki te di peyi a bezwen, kounye a yo di peyi a pa bezwen. E kounye a, menm mwen ba yo ti jan pi mal. Donk se swa lè yo te di yo bezyen yo te manti oubyen m pa konn sa pou koze a di, m pa konn sa koze a di. Nou pot yon jwèt yoyo. Demen, Konsèy Sekirite Nasyon Zini an, ki gen responsabilite prensipal mentyen lapè e sekirite entènasyonal ap reyini sou dosye Ayiti a. Ayiti te gen yon dosye k pandan ki se dosye rezolisyon sa ke Etazini te prezante pou te deplwaye yon fòs miltinasyonal. Eske yap touche rezolisyon sa? E an bon anglè, I don't know. I don't know, I don't know. M pa konnen. Eske yap tou antere rezolisyon an? E toujou I don't know la. Eske yap vote sou li e nan I don't know la m ye toujou. Men de tout fason yap reyini sou dosye Ayiti a. Polisye yo, m pa konn si w tande repòtaj ki fèt avèk de vwa polisye, m tande, m tande anpil polisye. M ka di nou yon sèl bagay, moral la pa yon bo fiks menm. Moral polisye yo pa bon menm. Moral.

Eske w konprann sa map di w la? Polisye m tande vwa yo nan repòtaj yo, nèg sa yo pat dwe kite yo a zam nan men yo menm pou kòmanse, pase yo reprezante yon danje pou tèt yo. M pa konn si nou konprann non sa m di nou an. On nèg kap pale, ki di w l pa konn kòman l fè anvi tou, l pa konn poukisa lap travay, li regrèt li te antre nan lapolis. Li gen degou. Chak jou lap mande tèt li kilè la jwenn yon moun ki retire l nan lapolis. Lè son polisye kap di w pawòl sa, epa nèg ou ka kite zam nan men l non. Kounya ou pa ka retire zam nan men bon ou pa menm gen anpil. Sa vle di se nèg ki atake psikolojikman wi. Eske gon swivi psikolojik yo fè avèk de polisye nan Petyonvil yo ki te enève poutèt patizan yo k mouri polisye parèy yo k mouri a? Mesye nou pa konprann non. Sa k rele lè yo di yon bagay difisil la. Nou ka petèt pa konprann lè yo di yon nèg sa k rele yon bagay difisil pou yon nèg. Lè l ap travèse yon move moman. Kiyès la ki konn gen mennaj ki kite yo? M pran de egzanp banal avè nou pou n ka konprann sitiyasyon. Kiyès la ki konn gen yon mennaj kite yo? Eske nou wè jan sa afekte nou? Pou yon mennaj ki kite nou, e pa mouri l mouri non kite l kite nou. M konn gen mennaj kite m, m te gen yon mennaj ki kite m. M pa janm sonje, m pa janm bliye, si se pa Luniz m t ap fou. Pou yon zanmi m ki rele Luniz, vwazin mwen. E m t ap fou. E ki jan m t ap fou? Pay bay la domine m. Se Luniz ki remonte moral mwen uhmm Jean Marc sa pap do la lap do wi ou pa konn fòse lanmou Hello Jean Marc Salut Jean Marc Alexandre afè pam wi bon konpè m tout tan hein wi wi Ok kounya kiyès ki konn gon paran ki mouri yon moun ki pwòch yo ki mouri map pale de mouri sou kabann lopital. Ok kounya fè kalkil la on nèg ki gon moun yo arache nan menn li pat gen moun malad li pat gen moun lopital kounya di tèt ou sa polisye sa yo zanmanm se de moun ou ta oblije pran yo jan venel tercier pou lage yo nan men sikològ, nan men sikyat pou yo ede yo. Ou pa gen anyen ou ka fè avè yo. Ou pa gen anyen, anyen, anyen ou ka fè avèk yo non. Paske yo poko an eta menm pou yo konbat pou tèt yo. E m di w zam ki nan men nèg la dèfwa, zam nan gen dwa se yon danje li ye pou tèt nèg la. Li gen dwa gen zam nan men li ap pase zam nan bò tèt li. Nou genlè panse son bagay blag lè yap di w on nèg gen ptsd. Nou genlè panse son bagay blag. Fè kalkil pou nou wè tout tan nap wè nan fim konbyen sòlda ki konn sot nan lagè kap tchwe tèt yo wi. Haa. Kounya la. Peyi a.

Se Mari, se Jozèf pou ou rele. Nan sitiyasyon Ayiti a, men nou dwe konprann ke pa gen yon moun k ap vin rezoud pwoblèm Ayiti pou Ayisyen, paske anpil anpil Ayisyen konn panse ke y ap vin rezoud pwoblèm pou yo. Il faut être intelligent hein. E pwoblèm ou? Majorite pwoblèm ou pou kò w li ye tande to. Majorite pwoblèm ou pou kò w li ye. Kounye a, evidaman nou toujou sou.